Bonjour, bonsoir ti zanmi yo, kòman nou ye, m swete nou anfòm, m swete nou te byen dòmi, nou leve, son gras ke l ye, zanmi youtube mwen yo, mwen kontan antre lakay ou, mwen kontan pou nou fè yon ti pale, mwen kontan nou pral fè yon ti konvèse. Tou dabò m di mèsi ak tout moun ki deja monte nan bato a, Tout moun ki deja monte pou n fè wout lan, wout lan pa lòt bagay pou nou pale, diskite, opine sou tout sa ki gen rapò ak lakay nou, ak lanmou nou, ak santiman nou, ak vi nou. Mwen kontan anpil pou n rejwenn avè w, ou konn sa l ye deja, ou menm ki pa ko abòne al fè sa, abòne avèk nou, abòne a paj lan, konsa pou w ka jwenn tout videyo yo chak lè yo sòti, tout videyo yo sou nenpòt sijè l ye a. Mwen kontan anpil, ou konn sa l ye deja. N ap tounen aprè. Lè w fin abòne, ou se yon moun ke nou renmen anpil. San ou, n pa konn sa n t ap fè. N ap tounen bak pou sijè a. Nou tounen pou pi bèl, nou tounen ankò, nou tounen pou nou pale de sa n t ap pale a, nou tounen pou nou diskite de sijè a. Bon, yon bagay ke gen, m panse ke anpil nan nou konnen, m panse anpil nan nou nou aprann, ke nou diskite de yo, nou konprann yo, nou wè yo nan lavi. Jodi a nou pral pale don astis, kelke astis ki genyen koman pou ka kenbe yon relasyon, koman pou ka fè yon relasyon toujou an vi. Paske dèfwa gen moun ki fè separasyon, separasyon pa vin jodi pou demen. Se pa ton aksyon, se pa kenbe ou vin kenbe fanm nan avèk yon nèg, se pa kenbe ou vin kenbe nèg la avèk yon fanm. Dèfwa se yon kalte abitid ki pa genyen, genyen kale, genyen ki ki pa renouvle, gen ki pa chanje, gon pakèt bagay kale, e ki koz de fwa konn wè gon separasyon nan yon kalte relasyon, se paske moun yo pa travay yo, yo pa kreye. Relasyon avèk yon moun se toujou kreye, se toujou renove, ou gon mennaj ou, ou bon gen madanm ou, gen bagay pou toujou ap kreye, kreye ti bagay nyon, fè ti bagay ki nyon, paske sa kenbe l, relasyon se tankou yon flè, fòk wap wouze l, wap awouze l de tanzantan, Pou l ka toujou an vi, pou l ka toujou nèf, pou l ka toujou bèl. Le jou yon relasyon kòmanse ize, ou mèt konnen san dout l ap kraze yon lè kanmenm tou. M panse se trè enpòtan. Nou pral diskite sa. Mèsi deja avèk tout moun ki pataje, moun ki share yo, moun ki like, moun ki renmen yo, moun ki kòmante yo, moun ki bay kòmantè pa yo. Mèsi a ou menm ki subscribe deja, ou menm ki peze ti klòch notifikasyon. Sa fè m anpil plezi. Sonje, nou pral fè wout lan ansanm. Nou vle yon lòt jenès. yon lòt sosyete, yon lòt fami ki wè bagay yo diferan, san ou m pa t ap ka fè l men se avè w avèk mwen menm avè w si n met ansanm n ap fè l sa vle di li pa travay pa m sèlman l travay pa w se sa k fè kòmantè nou yo ekstrèmeman enpòtan mèsi a moun ki swiv mwen sou Instagram moun ki swiv mwen sou tiktok ki swiv mwen sou Facebook mèsi anpil pou sipò nou mèsi anpil pou èd nou nou ede pou travay la kapab al pi lwen sa fè m yon gran gran gran. plezi. Jodi a nou pral ede, nou pral pale de astis ki genyen, kelke astis ke koman yon fanm ta dwe fè pou l kenbe relasyon l, koman pou yon fanm ta dwe fè pou l gade relasyon l. Se trèz enpòtan, sa map di w la. Koman pou fè pou kenbe relasyon w. E defwa gon bagay nou renmen di ke nou gentan twò abitye. A, a e vye maranm li ye, e vye maranm, e vye nèg an m. Humm, humm, humm, humm. Pandan l vye pou w li li nu pou yon lòt. Gon lòt kap wèl tankou se frèch. On nèg frèch ki vin la. Sa vle di pran anpil prekosyon. Pran anpil prekosyon ak nèg ou pou pa konprann se piyay. Pa di sa ankò. Avè yon vye maranm, vye se si. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Wap wè nou toujou pran anpil prekosyon. Fò nou kreye. Tankou, medam banm di. Souvan nap di, fanm vòlè nèg nou. Fanm pa vòlè nèg nou. Ou bay lòt fanm nèg la. Peryòd. Ok ou bay lot fanm neg la epil pranl humm sot kiba enbesil ki pa pran neg sa wap di ki pa bon pou ou a lel nan men misye lel nan men manzè se pi bon neg li te ka gen pran prekosyon de menm tou fanm sak pa bon pou ou a lel nan men yon lot neg se krèm fanm ki gen yonn nan premye astis kem toujou renmen konseye moun yo. Se ke lè w gon mari, e lap sot travay, sa nou rele vizyèl la, kòm si gade a. Mari w ap sot travay, li pa ka vin jwenn yon gwo moumou, chaje grès, yon gwo moumou. Ou konn a ki lè mari w ap sot travay, li pa fè yon sipriz pou l vin avan lè. Sa vle di ou gentan konn a ki lè pou leve, pou ba li 2 ti grenn boul diri lap jwenn nan, 2 ti grenn mayi a, 2 ti bout bay bannann yanm nan lap jwenn nan, kòm si yo gentan prepare ap tann li. Lè l vin jwenn ou, bèl bagay lè nèg ou antre l vin jwenn ou a yon, kòm si yon mayo pa w, mayo pa l sou ou, Met ti kilòt ou sou ou mpa dwal met kilòt gran grann ou epa règ ou gen kontwole ou pitit mete met ba nan bagay ou oh oh yon bèl ti sexy tankou ou yon bèl fanm a gwo dèyè tankou ou yon bèl gwo fanm tankou ou yon bèl fanm byen plen tankou ou yon fanm a demi tankou ou yon fanm mwayèn tankou ou sak pase la nou tout gen enpòtans pa kite moun kap bann manti ou sexy li ka leve ou al nan frijidè avèw Ou mwayèn, li ka fòse leve w. Men si l zo pope tankou m, li pa ladan l. Ou konprann? Men si w gwo, o, w gon bèl bagay lè w gon fanm won nan men w. Lè w ap gade yon fanm won nan men w, fanm nan plen rad la. O, bèl bagay! Fanm nan plen kilòt lan. Li plen mayo a. Bèl bagay. Sa vle di nou tout enpòtan. Jan nou ye, nou enpòtan, medam. Jan nou ye, nou valab, nou vo yon pakèt bagay. Fè nèg la jwenn yon ti mayo, mayo nèg la sou ou. Kòm si gason renmen sa. Sa e premye astis. Pa vin kite nèg la jwenn avèk rad, rad granmè. Dezyèm astis lan, antre parantèz si pa gen timoun nan kay la. Yonn nan dezyèm bagay m ap di nou medam, pa ret toutouni nan kay. Gason pa twò renmen lè l ap wè toutouni chak jou devan zye l. Ban m redi sa. Gason pa twò renmen lè l ap wè toutouni chak jou devan zye l. Gason pa renmen sa. Gon bagay ki rele ademi. Li rele jòf. Ki sa ki rele ademi an? Se nèg la vin jwenn yon mayo a yon ti yon kilòt sou pandan l vini, vole sou li, papi kòman jounen an te ye, ou anbrase li. E premye astis an, ou anbrase nèg ou, konprann? E pandan ou pot, pote l ap manje nan salon, l fin benyen, l bagay, l ap manje, epi ou pran pòz ou bese. Ou fè eksprè. Ou gen 2 napon nan men w, ou lage youn atè. Ou konprann? Ou lage youn atè, epi ou bese pran l. Gason renmen jòf. Tout gason. Menm lè a madanm ni l renmen jòf. Tout gason nèt renmen jòf. Menm lè l te pastè l renmen jòf. Lè l te, menm pa konnen sa li l renmen jòf. Sa se premye bagay ki gen. Dezyèm astis ki genyen, gason renmen fanm, youn nan bagay pou kenbe mari w, banm di kon, youn nan bagay pou kenbe mari w se ke e. Sansibilite w anvè vant li. Gen 2 vant. Gen vant, gen vant la e le ba vant. Montre moun ou sansib anvè vant li. Si w sansib manje l, ou sansib anpil pou manje l. E ou sansib pou anba vant lan. Ou konprann? E m pral ba w yon twazyèm astis. E lè w avèk mari w ap dòmi, gen sipriz. Sipriz se pa tout tan w san kilòt. Pa kite moun k ap ba w manti. Dèfwa nèg la ta anvi e li pou ap retire kilòt la. Gon bagay ki rele virgil. Li ta renmen pase kilòt lan yon bò. Konprann li ba w virgil. Gason renmen sa. Li renmen virgil. Sa vle di son lòt bagay ki genyen. Kòmsi dèfwa w dòmi san kilòt tou. Yon kalite ti chemiz de nwi ki fèt, yon kalite ti kilòt bay pase yo, bay pou jèn timoun yo. Pou granmoun mwen yo m konnen. Konprann? Pase sou kote. Sa k rele virgil la. Konprann? Yon virgil. Sa vle di gason renmen sa yo. Yo renmen sa yo. Twazyèm bagay, yon astis ki gen pou toujou kenbe nèg ou. Ke anpil moun pa konnen. Toujou, banm pran yon poz. N ap tounen talè. Wi wi wi Nou tounen pou pi bèl Nou tounen pou pi bèl Humm Twazyèm astis ki genyen nan nan nan relasyon kòmsi pou kenbe nèg ou pou kenbe nèg ou kòmsi pou l pa gon entansyon ale Yonn nan bagay kòmsi ki enpòtan nou pa rann kont e e de sa lè nou lè nou nan relasyon gason kòmsi fè nèg ou sipriz fè nèg ou sipriz e e jodi a m pale pou gason e e pou medam ki bezwen kenbe mari yo fè nèg ou fè nèg ou dè sipriz paske gason renmen sa menm lò l te gen tout bagay li renmen sipriz li renmen kòmsi e pandan l li sot travay epi Li gen pou l al wè manman pa w avè w, pa egzanp, oubyen manman oubyen papa w oubyen yon fanmi w. Fè l vin jwenn yon ti grenn mayo, yon mayo blan, se yon rilaks, yon bout chòt, yon bout pantalon, kòmsi pou nou sòti. Kòmsi li renmen sipriz. Sa pa rele visye, li jis renmen sipriz lè fanm li fè l sipriz. Se bèl bagay, se bèl bagay ki konte, ki konte. Se son de astis ke ou ka toujou anplwaye pou nèg ou. Lòt bagay ki gen, se imilite w. Gason renmen fanm ki enb. Gason renmen fanm ki, e, e, anplis pa janm dòmi ak mari w fache. Mwen konsèy map ban medam pa janm dòmi ak mari nou fache whatever sa li ye toujou gon mwayen paske sa nou pa rann kont nan moman nan moman ke ou fache a ou ouvri pòt pou yon lòt moun ou ouvri pòt pou yon lòt moun toujou panse ak sa ou ak mari ou pa dòmi avèl fache ou gen pwoblèm sa li ye try pou rezoud li paske ou bezwen kenbe mari ou map pale astis pou yon fanm kenbe nèg li pou kenbe nèg li kel renmen. Aprann sa, se pou l kenbe mari l ke li renmen anpil. Toujou kreye sa yo. Epi fon de sòt ke moun sa, nèg sa, m di w sa ankò, yon lòt fanm ki pran l, se pa lòt fanm nan k pran l, se ou menm ki bay lòt fanm nan nèg ou. Aprann sa, e ou k bay lòt fanm nan nèg ou, epi nèg lòt fanm nan di mèsi ou ba li, li pran l. Li pa mande w, e ou k fè l kado, li pran l. Ou ba li, li pran l. Ou konprann? E lòt bagay ki gen, m ap di nou sa. Gason renmen fanm ki freak. sou kabann. Pa pran pòz sè legliz ou. Pa pran pòz madan marye w ou ap vin nan sesi se lotbò. Non, gason renmen fanm ki frekant. Li renmen fanm ki dezòd sou kabann. Anplis, sitou lè nou jèn, nou marye, nou pa ko gen timoun, apante tout kay la. Apante tout kay la pou mari w. Apante tout kay la. Kreye tout bagay. Kreye, kreye, kreye avèk ma ou. Kreye. Gade sou entènèt, pale ak zanmi ou, zanmi travay, zanmi lekòl. Aprann, aprann, aprann. Aprann pou fè plezi ak ma ou. Gason renmen nouvote. E pa chak jou ou vini paske ou gen yon gwo dèyè, yon sèl bagay, bakchat, bakchat. Men non, kreye yon nouvote. Kreye yon nouvote. Gason renmen tou lè, lè ou se, ou se, e ou kreye. Ou premye vini avèl. Kòm si jodi a ou pral fè lanmou a ma ou. Ou pat konn sa non. Trè enpòtan. Li renmen se ouk pral fè lanmou ama ou. Se ouk pral kòmanse lanmou an. Se ouk pral kòmanse tout bagay. Gason renmen lè fanm domine yo nan sans sa. Gen gason ki pa renmen fanm domine yo nan lòt sans men sou kabann yo renmen lè fanm nan ap domine. Bon Mexico, m pral di yon mo la nou pap konprann. Lè w gen mari w, ou se madan marye a, mennaj ou whatever, ou se fanm legliz lan, ou se manman l, Ou se sè l, ou se kouzin li, ou se fanm lari l, ou se tout pou li. Depi w kapab fè sa yo, pa gon rezon pou nèg la ale. Ti astis sa yo trè bon. Toujou ap bay mari w filing, toujou ap ba l cho. Toujou kreye bagay ki pou fè kòmsi kè l kontan pou l rete. Medam, m pa swete ankò next time lè m fin gad videyo sa pou m tande moun vin pran nèg nou nan men nou. Jamè! Premyèman nou gen pou nou tiz nèg ou lèl vini pinga l vin jwenn yon gwo moumou gason pa bezwen yon fanm palarèl nan tèt li nèg a fon jounen nan travay li antre nan kay la li vin jwenn ou kap plede pale kòmsi ou vin tankou ti mamè ou vin tankou granmoun non kreye anbyans la tou menm ak nèg ou kreye anviwònman tou menm avèk mari ou kreye pa bon se nan tout pa pale anpil se si non non non li vini l vin bezwen yon moun kòmsi l ka ape tèt li pa bliye yon fanm son manman mari l. Ou pat konn sa? Ou se manman nèg ou se manman nèg ou. Bon se trè enpòtan panse avèk sa yo. Paske sa yo trè gen valè pou kenbe relasyon. M pa vle fè videyo a pi kout. Mèsi anpil ak tout moun ki tap swiv videyo a. Mèsi ak tout zanmi yo. Mèsi a nou tout ki banm love lan. Mèsi avèk sipò nou. Nap pati pou yon lòt videyo ankò. Fwa sa a Mesye map vin pou nou. E frem nou ye e zanmim nou ye zantray nou ye map vin pou avek yon video. Mèsi anpil a nou chak toujou abone avè n fè nou rive 1000 subscriber paske nou gen yon sipriz pou ou. Le jou nou rive 1000 nap fè yon konkou epi moun ki genyen an lap gen kichòy nan menl. Mèsi se te yon plezi se te frè ou zanmi ou Kenzibi motivation. Mèsi bye bye.